blan sou li epi o kou de wout moto a pran on lòt moun epi se la yo di m o kou de wout pandan y ap y ap misye sou wout li epi on bakòp vire devan yo a li di li tande on bal. sa se enfòmasyon misye ap ba nou direkteman, paske avoka a te al wè l aprè midi an la dcpj, li te fè yon ti pale avè l, li di li tann yon bal, epi li wè li atè, epi lè l ouvè je l li wè se menòt ki nan men l, li nan machin yo pale avè l. Li wè chofè moto an li pran bal, li menm li te dèyè chofè moto a, te gen lòt patnè an ki te chofè moto a, e se lòt patnè a yo rele Izo a, efektivman gen anpil moun k ap di m ke Izo a se yon banzi mwen m pat konnen paske m kite zòn nan lontan depi lè nèg yo kòmanse fè aksyon yo di m izo a se yon banzi anlè a vrèman ki fè anpil zak bagay konsa donk sa konplike dosye an yo jwenn zam jiska prezan m pa konn si se nan men Sa vle di sa vle di le pwoblèm se ke misye te nan te son moto ki gen 3 nèg misye nan mitan epoutan gon nèg ki Ehe moto a pran misye kanpe motosiklèt la li moute moto a epi moto a menm vin kanpe vin pran lòt moun ankò. Trè byen, trè byen, trè byen. Epi sa l te pran an, li chita dèyè a, se li menm ki izo a, daprè sa misye di. Daprè sa misye di nou. Epi, bon, epi misye wè chofè moto a mouri, yo tiye misye chofè moto a, men ta sanble nan fè eksè pou chofè moto a fè manèv pou l met tèt li deyò pou l kouri. Donk misye yo, misye yo elimine misye, se sa m di kòm enfòmasyon. Epi, y al avèk de mesye yo, y al avèk de mesye yo. Bon, e aprè anpil zanmi lekòl mwen, inivèsite ap rele mwen. Api mwen ke sa pase yo wè non non sou Facebook eske se mwen menm Doktè Pedro m di non non non se yon frè mwen malerezman m esplike dosye an kòman l ye e bon e sa nou ka mande m pa konnen si w gen vrèman vrèman vrèman tou sou sou chòk m pa konnen si w gen yon ti kesyon Mesye Morgan m pa tande kesyon an men vrèman sou chòk la mwen menm men sa ki yon jan etone m nan dosye a mwen menm si e kidnap si misye te di nèg izo yo se kidnape yo te kidnape l Kòm si yo mete l sou moto wa pou ale ok. Paske sa son moto misye pran de fason volontè la. Son moto misye pran de fason volontè. E pi di kou. E pi pou lòt nèg yo. Eske lòt nèg. Misye pa janm di nou si nèg yo te ko gen tan kòmanse agrese l ou pa. Eske l pat konn youn nan nèg yo ditou ditou ditou ditou.
Avoka a, e mwen jwenn avoka a nou chita nou pale, nan entèvansyon map fè an avoka mande m tout kesyon sa yo, mwen menm mwen pat la, mwen rele demwazèl lan dirèkteman ki te sou wout la avèl li tap pran moto an, m di l èske li te fè yon apèl li te rele yon chofè moto, li di m non, se yon chofè moto kap pase epi yo kanpe chofè moto a. Li konn chofè moto a. Li pa, yo pa konn chofè moto a. M di ou pa konn mesye a menm? Li di m non, li pa konn chofè moto a. Epi li, li moute moto a, okou de wout li pran lòt patnè a epi se la ensidan rive. Bon, mwen m twouve misye trè, trè, trè pa pwofesyonèl mwen menm. M wè misye trè, kòm, kòm m te gen dwa di sa, twò lese ale menm. Paske On ta Trè konsa men. enpridan, li plis de plis je, wi, wi. Ou konprann pase? Bon, kòm lò an devèn, kòm lò an devèn lèt ka e kase tèt ou jan ou te toujou di l, men m pa konnen men, m pa konnen lò wè misye jounen jodi a dcpj sa ki ki ki sa misye di nou menm? Ki sa misye di nou?
Monchè ou konnen se yon operasyon yo apèn lanse e mesye yo trè strik nan sans sa e ou konnen te gen moun ki mouri anwo a savwa gen yon madam ki te mouri avèk yon timoun donk 2 mesye yo yo pran anpil dosye gentan fèt sou yo rezo sosyo ap bay bri donk m pat gen m pat gen vrèman mwen menm ki aksè pou m pale a mesye sèl bagay m te di m di kèt si mesye sòti depi Pierre, donk e se sivil li ki te nan grangou, m pa konn kòman tretman an ye anndan an, donk m te rasi manje bay misye, men avoka a te gentan rantre avan m, li pale a misye, donk li di m ke, misye pale avè l, li di l ke, e monchè, e wè m wè m la a, m sezi, m sou chòk, e Bon de m pa la manman w, m pa la manman w jodi a tou, manman w se kriye sèlman l ap kriye nan lakou Lèzetazini Damerik, Sa byen fè m mal pase menm eksplike l pa ka eksplike bagay la, sa byen fè l mal pase li di m l ap voye tout resi l abitye voye kòb misye chak tan men pil lajan l di m ke men konbyen mil konbyen dola l sot voye la le 8 out la la pou misye bagay maryaj èske w konprann sou non frè legliz li k rele Patrick Degrange E epi di kou pou misye. Wi, papi Degrange ki a exactement. Yeah, e di kou men misye nan bagay sa la, menm mwen menm tou m santi bagay la on ti jan enervan paske sa misye pèdi son motosiklèt ki gen Izo an menm tan tou gon lòt nèg ke yo jwenn avèk on ti zam 38 konsa. Èske w konprann sa vin bay on pwoblèm. M swete ke men

Misye te fè yon karyè nan jounalis tou, gen Herby Chérubin, jounalis Vwa de Levanjil ki kanpe tou, misye yo pral fè yon toune medyatik pou yo eseye klin imaj misye. Anpil zanmi ap rele m, n ap gade kòman n ka fè sa epi n ap swiv demach jidisyè yo tou.
Ebyen. Yè, se konsa mè Santvil. Men sa piblik lan ki tande nou, se konsa dosye an ye, nou konn kòman peyi an ye, se lè w antre ou konnen, se lè w antre se lè w rantre, se lè w sòti se lè w rantre ou konnen ou vivan. Donk m te sou chòk, erezman misye pa mouri, se nan men lapolis li ye, men malerezman yo pran misye avèk bandi, li menm tou li pa t konsyan de sa. N ap eseye gade kòman n ka fè sa, ou menm bò kote pa ou pote sipò ou silvouplè paske la vrèman fanmi an vrèman sou chòk, se moun k ap pote nou sekou.